Bondye beniw Bondye beniw maten an nou salyew dan le non de jezi de nazarèt nou kontan poun pale ansanm maten an enpe de la pawòl de Dye nou kontan poun ka vin eklèsi amèn dè choz nesesè nan lavi nou antanke lè kretyen pitit Bondye yo maten an Ke Bondye beniw ke Bondye touchew sa son favè mwen menm ou menm si nap viv e sin nan levanjil sa son favè Ann gade sa kòm yon favè ke Kris fè paske nou menm answa mwen menm answa nou pa merite sa men Bondye fè nou kado a Bondye fè nou gras la nou gade sa gran. Byeneme zanmim frèm yo kap koutem patou nan diferant andwa kote w konekte ou menm ki toujou fè pati ministè sa ki toujou ap ansenye ansanm avèk mwen ki toujou ap lapriyè ansanm avèk mwen jodia nou vin pataje 3 eleman Amen antanke moun ki vle al nan syèl moun Bondye nou vin pataje 3 bagay sa yo avèk ou si w vle al nan syèl paske gen moun ki asèpte Kris yo pa asèpte Kris pou yal nan syèl men yo asèpte Kris pou yon sikonstans lè n pale de sikonstans se pa tout moun ki vin asèpte Kris ki gen yon detèminasyon li sali men souvan gen moun ki asèpte Kris pètèt son maladi Pètèt son bezwen kel genyen nan tout apwoch kel fè men sa pa reyalize menl vin antre nan favè Kris la paskel konnen Bondye li se dènyen mo li se repons tout bagay li vin chèche yon refij men se pa paske li gen yon detèminasyon men maten an m vin pataje 3 bagay sa yo avèw kew sèviw sou vle ay nan syèl kenbe yo. E video sa, pa kenbel sèl pou ou menm. Souvan, byeneme frè se sè, nou gen moun k ap peri. Menm jan lapawòl de Dye deklare selon Oze chapit 4, li vèsè 6 a kontinye. Li di pèp mwen y ap peri fot de la konesans de la pawòl. Gen de bagay nou ka inyore e gen de bagay nou ka pratike osi oubyen nou ka viv de yo men inyoranman palan se paske nou pa konnen. Men ki twa bagay ke yo ye, mè byenneme, antanke moun ki vle sove. Premye bagay ou bezwen gen nan tèt ou, antanke lè kretyen, moun k ap mache avèk Bondye, premye bagay ou bezwen konnen, ou bezwen konn ki moun Bondye ye. Make sa, sa se yon pawòl, amèn, s on mo kle ke l ye. Si w se moun ki bezwen al nan syèl, dabò ou bezwen konn ki moun Bondye ye. Zanmi m, frè m, sè m, lè w konn ki moun Bondye ye, kèlkeswa tantasyon, kèlkeswa sa ki vin sou ou tou, w ap kite je w fikse sou Bondye. E lè w konn ki moun Bondye ye tou, ou p ap sèvi Bondye paske w wè yon moun ap sèvi l. Lè w konn ki moun Bondye ye, amèn, lè w konn ki moun Bondye ye, menmsi tout moun ta bay Bondye do, men w konnen objektif ou ak Bondye, wap rete nan pye Bondye. Sa se premye bagay ou dwe konnen e ou dwe genyen lakay ou antan ke lè kretyen e se dè preparasyon pou ou menm ki vle al nan syèl. Sa se premye bagay nou te vle pataje avèk ou maten an. Dezyèm bagay nou vle pataje avèk ou, si ou vle al nan syèl ou bezwen gen yon pèseverans. Pèseverans lan kisa li ye? Pa gen kretyen san pèseverans. Menm si, menm si sa ou te ka ye, pa gen moun ki fò. Mè byen eme si w pap pèsevere ou pap ka yon vrè kretyen ni ou pap ka prepare pou w al nan syèl. Pandan w ap pèsevere gen de bagay w ap viv nan yo ki pa nan volonte Bondye. Men pandan se tan w ap pèsevere epi se konsa w ap wè Bondye ap fè w kite yo. Moun pa vin jwenn Bondye pou kite peche. Moun pa vin jwenn Bondye pou abandone peche. Men w vin jwenn Bondye pou Bondye fè w kite peche. Paske Jezi pa t sot nan syèl vin sou latè pou moun ki gen lavi deja. Èske w konprann sa ke m ap di la maten an? Jezi pa t sot nan syèl pou l te vin sou latè pou moun ki te gen lavi deja, pou moun ki te konn fè sa ki byen. Li pa t vini pou moun ki te konn mache dwat, men l te vini pou lè pechè. Ou vin jwenn Kris, epi bon, Kris ap fè w kite lepeche. Se sa fè ke ou pa ka yon kretyen san pèseverans. Ou pa ka yon kretyen pou w pa gen yon asanble ke w mache. Ou pa ka yon kretyen men pou w ap inyore moman rankont Bondye yo. Ki kòman, ki preparasyon ke w ap fè pou al nan syèl? Menm jan kò sa, li gen dezi, li gen anvi, menm jan ou menm lòm nan, ou toujou gen nesesite, ou toujou swaf, ou toujou grangou, se konsa lespri k ap viv nan ou a, li nouri. De ki sa l nouri, mè byenneme? De ki sa l nouri? Sa fè ke w bezwen gen yon pèseverans. Ou bezwen gen yon kote w pèsevere. Amèn. Menm si tout moun t ap inyore, menm si tout moun te bay vag, men piske ou bezwen gen yon vi entimite ak Bondye, sa pèmèt fòk ou gen yon pèseverans. Twazyèm bagay nou bezwen pataje avèk ou maten an, ke Bondye fè chemen nan lavi w. Twazyèm bagay la, me ki sa l ye, mè frè. Ou bezwen se yon moun amen ki ap aplike la parole de Dieu ou bezwen ap aplike la parole de Dieu ou bezwen rete dan la priyè se ou bezwen 3 bagay sa yo premye bagay la jan kem te diw mè byen enmye frèz e sè amen ou bezwen konn ki moun Bondye ye dezyèm bagay la ke ou bezwen gen yon pèseverans ki solid twazyèm bagay la Ou bezwen amen son moun ki afeksyone avek dè choz an wou ki rete dan la pawol de Dye. Paske pawol la fè n konprann lòm pa kab viv ak pen sèlman, men yo bezwen tout pawol ki soti nan bouch Bondye. Ki kòman wap ka fè Bondye plezi si w pa konn sa pawol li di? Ki kòman wap ka rete nan prezans Bondye si w pa konn sa pawol li di? Ki kòman wap ka. Prepare pou al nan syèl si w pa mache selon la pawòl. E pou w mache selon la pawòl fòk ou rete ap demere dan la pawòl. Mè byeneme frè se sè, fòk ou rete dan la priyè. Nan 1 Tesalonisyen chapit 5 le vèsè 17, li di priye san sès. Fò w gon vi de priyè. Yon vi de priyè, w ap priye san sès. Priye san sès la, sa vle di ke sa son mòd de vi. Kèlkeswa kote w ye, ou toujou gen yon kè ki konekte. Kèlkeswa kote ou rive ou toujou gen yon espri ki konekte. Se sa fè ke pouw mache ak Kris, pouw gen yon vi entimite, amen, pou si w se yon moun kap prepare pou syèl, ou bezwen gen 3 eleman sa yo. Se 3 eleman kle. Se pa yo sèlman wap genyen, men anndan 3 eleman kle sa yo, tout lòt sa ke ou te ka bezwen yo, yap anndan yo. Puiske lòm pa viv de pen sèlman. Ou pap ka gen lafwa san ou pa nan lapawòl. ou pap ka gen konfyans nan Bondye, ou pap ka kwè nan Bondye non plis si w pa nan lapawòl, men w bezwen gen 3 bagay sa yo, e lè w genyen yo, wap gen wap gen kapasite e fòs pou w reziste sou tout tantasyon. Menm jan lapawòl de Dye deklare nan Jak chapit 4 li vèsè 7 a 8, li di reziste o dyab afen il fi kouri lwen de vou, pou w reziste devan dyab la, devan tantasyon yo, fòk ou rete nan lapawòl, paske satan. Mè byeneme frè se sè I entelijan I entelijan nan vyolans li lè satan ap vin baw devan lap vin kotew pwiskel konnen son moun Bondye ou ye pwiskel konnen son moun ki konn ale legliz ke ou ye lap vini ak sa ki ekri nan bib la lap vini ak la pawòl de Dye men ou menm I antanke moun Bondye pwiske wap viv nan la pawòl wap konn sa la pawòl de Dye di. Gen pawòl kap vin anfas ou menm si yo vini nan non Bondye men se de pawòl tantasyon ke yo ye lèm di sa e de pawòl kap vin sou ou tou se de pawòl tantasyon wi se pa tout pawòl ki di nan non Bondye ki soti anndan bib la e ki vyen de Dye gen pawòl ki di nan non Bondye ki sòti nan bib la men ki pa vyen de Dye menm jan mè byeneme satan te vin tante Jezi selon Matye chapit 4 la

ki soti nan bouch Bondye. Si w s on kretyen, si w s on moun ki kretyen, dabò, pa gen kretyen san lapawòl, pa gen kretyen san pèseverans, pa gen kretyen san lapriyè. Si w wè w s on kretyen, ou pa gen dezi pou lapriyè. Amen. Si w wè w s on kretyen, ou pa gen dezi pou lapawòl de Dye. Si w wè w s on kretyen, ou pa gen pèseverans. Ou mèt konnen w mèt ap al legliz, men w se pitit Satan. Lè dyab vle l ka met pye sou kou w. Lè dyab vle li ka fini avèw paske ou pa gen oken zam ou pa gen oken pwoteksyon ki kanpe pou defann ou maten m swete ke Bondye met eklate yon revèy nan laviw ke Bondye eklate yon revèy lè revèy la eklate nan laviw wap konnen lèw se moun Bondye wap konn wap chèche konn sa Bondye vle lèw konn Bondye Gen bagay ki pap enkyetew. Lè w konn Bondye gen bagay se pa dlo lap met nan je w men li ba w plis konviksyon. Gen bagay lè vin anfas ou lè w konn Bondye se pa kriye se pa depale lap fè w depale okontrè li fè w vin plis fèm li fè w vin gen plis konfyans li fè w vin plis asire paske mè byeneme Konfyans nan Bondye pa yon ti bagay ki piti. Se sa fòk li di nan Efezyen chapit 6 li vèsè 16. Li di pran konfyans ke n gen nan Bondye a tankou yon defans ki va pèmèt nou pare tout flèch ke satan ap voye sou nou tou limen. Lè w gen konfyans nan Bondye, mè byenneme, menm si w pa gen lajan, menm si w pa gen kay, menm si w pa gen machin, yon moun ki posede machin, ki posede bèl kay, e ki gen dè choz materyèl, li pa plis solid pase yo, paske odela de sèt revi, gen yon lòt vi ki pi me, aprè vi ke nap viv sou latè a, gen yon vi ki plis enpòtan, ki plis solid, e m deklare maten an, se pou chak moun kap koute pawòl sa yo, se pou l fè chemen nan lavi l, E lè w jwenn pawòl sa, meyè bagay ke w ka fè pa kenbe l pou kò w. Paske gen moun k ap peri, gen moun ki nan sitiyasyon an, men ki pa konn sa pou yo fè. Men lefèt ke nou gen yon Bondye, mè byeneme, ann chèche konn kisa Bondye vle e kisa l te di. Ke Bondye fè yon transfòmasyon nan lavi w.